Non pa mwen se Jerôme Richecor, se sèvitè w, se frè w, a la glwa de Dye. Jodi a mwen vin pale w de 5 enpòtans dò di silans. Avan tou ki sa silans la ye? Nou di silans la se yon atitid kalm ke yon moun li kapab afiche nan yon moman done e moun sa a Ta gen posiblite pandan yon bagay pase pou l ta di yon bagay, pou l ta fè yon kòmantè, pou l ta fè yon sigjesyon, ou di mwens pandan yon moun ap atake l, ap joure l, ap pale avèk li, li rete kalm, moun sa a li pa di anyen. Donk, c'est le silence. Numéro 1, Le silence vous rend charismatique. Alò, karizmatik la se yon kapasite ou di mwens yon abilite yon moun genyen, se pou l kapab konvenk yon lòt moun ou di mwens konvenk yon foul de pèsòn. Sa se yon kapasite e kèlkeswa lè moun sa li menm li ta fè yon entèvansyon, entèvansyon l lan li trè efikas, entèvansyon l lan trè eksplisit donk li difisil Moun sa met pawòl nan bouch li, donk se pou l pa arive konvenk ou se yon moun ki karismatik. Alò, e nan faz sa a, silans la, li rann ou karismatik. Prenons pa egzanp, ta gen yon konferans ap prezante, e nan moman konferans la ou ta envite. Pandan w envite, li enpòtan pou w fè silans. Nou kapab wè, Dye li menm, li Kreye nou avèk de zòrèy, li kreye nou avèk yon sèl bouch. Sa sa vle di? Nou sipoze plis tande olye ke nou pale. Nan moman an, donk li enpòtan, pandan konferansye a li menm, l ap pale, l ap eksplike, l ap pran dèzegzanp, Ou menm, non sèlman w ap pran egzanp l ap bay yo, e de la, lespri w kapab travay, ou kapab fè rapwòch avèk lòt egzanp k ap vin pèmèt, donk sou tèm nan, ou vin trè elaji, ou vin konprann li. E alafen, ou kapab menm arive wè, ta gen yon kesyon ki arive poze, ou menm reponn li pi byen, oudimwens ou reponn li e pi eksplisit pase menm konferansye a ki te prezante l la. Poutèt ki sa? Paske w te fè silans, ou pa t twò pale, ou t ap tande atantivman pou w te kapab konprann. E menm de lè ke yo ta vin gen opòtinite pou prezante yon sigjesyon, fasilman sigjesyon sa a, li kapab e e fè yon rezime, anglobe tout sa ke konferansye a li menm li te di a. Men pou fè sa, Li enpòtan pou w aprann fè silans. Nimewo 2, Le silans vous epagne du danger. Gen yon pwovèb afriken ki di, Si men w mete w nan yon pwoblèm, ou kapab sòti. Si zye w mete w nan yon pwoblèm, egalman ou kapab sòti. Men depi w kite se bouch ou k mete w nan pwoblèm, ou pa gen dwa janm sòti. Sa k pase, gen yon istwa ki te pase nan yon wayòm. E gen yon moun ki fè yon bagay pandan misye fin fè bagay la, kisa wa pran desizyon, wa di, n ap pann misye sou plas piblik. Lòske yo reyini tout wayòm nan, tout moun, pou yo pann misye sètènman sou plas piblik, e yo pran yon kòd, y ap rale misye pou yo pann misye. E imedyatman kòd la li menm li kase. Aprè kòd sa li menm li fin kase, aprè misye fin desann, kisa misye ta di? Li ta di mèsi, mèsi mon wa, mèsi tout moun. Non, misye pa fè sa. Misye di menm nan wayòm, yo pa ka jwenn yon bon kòd se pou yo pann yon moun. Lòske gen yon moun tande sa, li rapòte sa avèk wa a. Wa a di rele misye pou nou. Wa a di nou pral moutre misye sètènman ke nou gen bon kòd se pou nou pann moun. Poutèt kisa? Yo chwazi, yo pran misye, yo pann li, sètènman. Paske nan moman pou misye te di mèsi, pou l te kapab epanye l de danje sa a, misye pa di mèsi, mentenan kisa yo fè, yo pran misye, yo pann misye. Li enpòtan, gon sitiyasyon, gon bagay ki rive w, donk yo fè w gras, yo fè w chans la, pa al nan joure, pa al nan pale anpil, pito di mèsi. Mèsi, donk sa ap epanye w de yon danje. Nimewo 3, Le silence met l'adversaire en doute, Kòman silans la mete advèsè w la nan dout? Prenons par exemple, gen yon bagay ki pase antre ou menm avèk yon moun. Ou konnen gen moun, lòske yon bagay pase antre ou menm avè l, li plis renmen pale, li plis renmen eksprime l, li p ap ba w tan, se pou ou menm se pou w pale. Moun sa li menm lap pale lap pale lap joure li menm menase w li atake pèsonalite w moun sa li atake santiman w ou menm w rete kalm ou pa di anyen e ou gen rezon w ou ta sipoze reyaji ou pa di anyen e moun sa e li vire do l li ale. E lòske l vin ap konsyantize, li ta wè l pa gen rezon, l pa sipoze reyaji konsa. Malgre l menase w, ou pa fè anyen. Malgre l joure w, ou pa di anyen. Ou konnen moun sa gen posiblite pou l vin mande w padon. Ou konnen moun sa ap kesyone nan tèt li. L ap di, Waw, poutèt kisa m menase entèl, li pa di m anyen? Poutèt kisa m joure entèl, li pa di m anyen? Moun sa a, l ap gen anpil pwoblèm, li gen posiblite pou l vin mande w padon. Men metenan, kisa w bezwen fè? Ou bezwen fè silans pandan ke yon moun. ap joure w, ap atake w e to ou ta moun sa a li menm l ap vin mande w padon. Nimewo 4, Le silence vous donne raison. Prenon pa egzanp gen yon bagay pase antre plizyè moun e pandan bagay la pase a gen plizyè moun prezan, Donk, ou kapab wè gen kèk moun k ap apwoche, k ap di, non, se pa mwen, m pa konn anyen, m pa konn anyen, m pa konn anyen, m pa konn anyen. E ou kapab remake ke gen yon moun ki rete kalm, ki rete silansye, donk moun sa a li menm li pa di anyen. E Bib la di ke, E seli ki pale an premye pare jis. E lòske Plizyè moun pa li an premye ou fas pou yo kapab pa fè yo wè yo pa jis, fè yo wè yo pa koupab, epi gen yon moun li menm li rete kalm. M si e sèten moun sa pou rete ki rete kalm ki pa di anyen, moun sa m plis kwè nan li ke moun k ap kraze kò k ap di se pa mwen k ap fè defans tèt yo a. Nimewo 5, Le silans amelyò vòtre kreyativite. Èske w te konnen majorite moun ki rive lwen nan lavi yo dan lemond, Se pa moun ki pase tan yo nan rezo sosyo, se pa moun ki pase tan yo ap pran plezi, se pa moun ki pase tan yo ap griyen dan, men se yon seri de moun ki pase tan yo donk ap reflechi, se yon seri de moun ki pase tan yo donk bò lanmè, se yon seri de moun ki pase tan yo nan yon pak pou yo fè kisa? Pou yo kapab panse paske gen yon anviwònman ou ye, w ap devlope, li menm atake menm nivo de refleksyon. Poutèt kisa? Anviwònman an pa yon anviwònman silansye, se yon anviwònman ki pa gen kalm ladan li, donk ou pa gen posiblite pou reflechi. A chak fwa ou ta vle reflechi, mentènan gen yon bagay pase, ou tande yon bri, ou pa kapab reflechi. An nou pran ti tan nou pou nou kapab amelyore kreyativite nou, pran yon espas apa, donk li kapab bò lanmè, li kapab li kapab nan yon pak, li kapab nan yon andwa kote k pa gen moun, kote ou pap tande bri, lè sa a w ap pran tan, pou kapab reflechi, pou kapab panse, donk dè nouvèl panse ap vini, dè nouvèl refleksyon ap vini, donk a pati de la sa ap amelyore kreyativite w. Mentenan nou vle remèsye chak moun ki te pran ti tan yo pou yo te gade videyo sa jodi a. N ap mande w an nou fè yon jès damou, yon jès damou se yon jès k ap demontre ke ou renmen travay la, ou apresye travay la, ou ta renmen l rive pi lwen. Pataje l ak yon frè w, pataje l ak yon sè w, pataje l ak yon zanmi w, pataje l nan yon gwoup pou laglwa de Dye. E pa bliye renmen l e kòmante l. Se va pou yon pwochèn fwa pou yon pwochèn videyo Alaglwa de Dye. Se te zanmi w, frè w dan le Senyè, Jerome Richecor Alaglwa de Dye. Ke le Senyè vou benis.